Hello konpatriyòt yo kòman nou ye? Mwen swete nou tout bòn ane! Mwen panse ke m te kontribye nan fè ane sa reyisi pou ou, nan fè sakrifis pou m pote de bòn leson pou te kapab aprann. Nan ane sa, mwen pral fè tout sa k posib pou m toujou ede w, mwen m ap bezwen plis sipò w. E ane yè a, anpil moun te ede travay mwen an tou. Map di nou mèsi e kontinye paske mwen m pap bay vag non menm lè tan an pa fasil mwen toujou fè tout sam kapab anpil sakrifis poum pote leson yo pou nou. Mwen konnen anpil nan nou konn pè al pran telefòn jis paske nou pa pale anglè sitou lè telefòn nan sonnen epi nou gade nou wè se yon nimewo enkoni nou pè pran telefòn nan nou pa konn kijan pou di Ou tronpe nimewo. Pa gen moun isit la ki rele konsa. Pa egzanp ou ta renmen di moun nan sa. Nou pa konn ansanm de bagay sa yo. Se rezon ki fè jodi a mwen pote leson sa a ki pale de English for phone calls Haitian in the US must know. San pèdi tan an nou kòmanse. Men fò m di w non pa m se Danio si w fèk tonbe sou chanèl la abòne paske se meyè kote ke w ka aprann ak kè poze. Lè w rele on moun nan telefòn. So, the key word when you call someone on the telephone is hello. Mo kle lè w rele on moun nan telefòn nan se hello. Hello.
Se pa elo, se hello. H la aksantye, hh, epi se eh, se pa e, se. Hello Ou di Hello, this is Daniel. Ou rele moun nan nan telefòn, ou di Hello, this is Daniel. Ou ka ranplase pa non pa ou, mwen menm mwen mete non pa m. Si w rele Francilia, w ap rele, w ap di Hello, this is Francilia. Ok, si w rele Dieudonné, Hello, this is Dieudonné. Ok, Si w rele ya tande, Hello, this is ya tande. Sa se non ayisyen. Sa sinifi alo se Danio, alo se Francilia, alo se Dieudonne. Ou konprann? Donk, alo se entèl. Oubyen ou jis di, alo se entèl k ap pale. Hello, this is entèl. Trè senp, pa vre? Lòt bagay ankò ke w ka fè, ou gen dwa di, Hello.

Ou gen dwa ap reschedule, ou gen dwa ap repran randevou a epi w di, Hello, I am calling about the appointment. Good! Mentnan si w vle pale avèk yon moun, men kijan pou di, pou poze kesyon sa a. W ap mande pou yon moun, Èske m ka pale avèk Joanne silvouplè? Ou di, May I speak to Joanne please? May I speak to Nicolas please? Hello, may I speak to Nicolas please? Mentnan si w vle pale avèk manager nan travay la, ou rele. Ou di, Hello, may I speak to the manager please? Èske m ka pale a manager a? Wè, se konsa, lè w pran telefòn nan, fò w, fò w eseye tou! Fò w pran risk! Kit bagay la jan l bay, ou eseye kanmenm! Fò w debwouye tèt ou, si w pa kòmanse jodi a, kilè w ap janm kapab? Ah map tann m bon boo kilè wap bon on lòt ane ap pase ankò la ou pap janm bon non tout tan ou pa pran yon desizyon non. Ok si tout fwa m te toujou ap reflechi map di oh ah on lè map reflechi kòman m wè m ka vin on video si m pat pran desizyon sa patap janm fèt ou patap janm jwenn video sa jodi an fòk ou pran desizyon fòk ou fè aksyon sa se mo pam pou ane sa se action. Fòk ou fè aksyon. Kounye a, si w ap pale nan telefòn avèk moun nan, you are speaking on the telephone with somebody and you can't hear him or you can't hear her, ou pa ka tande moun nan byen, w ap di, M pa ka tande w byen. Men ki jan pou w di fraz sa a, ou di, I can't hear you very well. I can't hear you very well.
M pa ka tande w byen. I can't hear you, ou wè h la, se hear, hear, you very well. Well. Bon, menm lè w ta di wèl, li pa twò grav men ou konnen L la plis fèt nan gòj Well. Well. Very, pa di m veri, di m very. I can't hear you very well. M pa ka tande w byen. Hello, hello, hello, hello, I can't hear you very well. M pa ka tande w byen. Dakò? Kounye a, si se apèl la k ap koupe, Ti bout bout pawòl yo ap koupe. Ou konn kijan pou di ligne lan ap koupe oubyen pawòl yo ap koupe, pawòl yo bout bout yo pa ka soti byen, ou di sa the line is breaking up. Ou wè jan pou di sa? Hello, I can't hear you, the line is breaking up. Wè, the line is breaking up. I can't hear you, the line is breaking up. Hey, hey, hello, hello, hello, hello, I can't hear you, the line is breaking up. Yeah, se konsa pou di ke. M pa ka tande w, pawòl yo ap koupe, pawòl yo ap soti bout pa bout. Ou la. Kounye a, si w ap pale avèk yon moun, yon ameriken oubyen yon etranje ki pale angle epi k ap pale rapid, ou di l fè yon ti ralanti sou kous li, ou di moun sa a, Èske w ka pale dousman silvouplè? Men kijan pou w di fraz sa a. W ap di, Can you speak slowly, please? A, se bagay senp, wè, Can you speak slowly, please? Hello, can you speak slowly please? Can you speak slowly please? Èske w ka pale lantman silvouplè? Can you speak slowly please? This is the way to say that. Se fason pou di sa. Èske w ka pale dousman silvouplè? Can you speak slowly please? Hello, can you speak slowly please? Moun nan konnen kounye a la pou l ralanti l sou kous li, pou l ale lan pou w ka konprann. Now, si w pa konprann anyen ditou de sa moun nan ap pale a, moun nan gen dwa ap pale, you know, ma kòm m wè ke nou genyen. Menm an kreyòl yon moun ap pale, yon moun an konn ap pale ou pa konprann anyen nan sa moun nan ap di. Li mèt se an kreyòl lang pa w la. Li toutafè nòmal, natirèl pou ke yon moun ap pale, ou gendwa pa pran sans sa l ap di a, ou pa konprann sa l ap di a. Men mwen depi se nan anglè m wè tèt nou nou anvi, nanm nou anvi vole kite. Se toutafè nòmal ou mèt te konn pale anglè, gen yon bagay gen w ap pale la ou pa konprann li. Men nou menm depi n tande yon bagay ki pa familye oubyen ki pa, nou pa abitye tande epi m wè nanm nou gentan soti sou nou.

Ou mande moun nan pou l ba w plis eksplikasyon. Can you give me more details? Can you give me more explanation about that? Èske w ka ban m plis eksplikasyon sou sa? Se toutafè nòmal. Now, si moun nan twonpe nimewo, moun nan twonpe nimewo li rele, enben w ap di, Ah, ou twonpe nimewo. Men kijan pou w di sa? Dezole, ou fè move nimewo, w ap di sa an anglè, Sorry.

Sorry, you have dialed the wrong number. Yeah, dezole, ou fè move nimewo. Men tank, kounya a, si yon moun nan rele epi l ap mande pou yon moun, Hello, this is Daniel, may I talk to Jack? Mwen rele lakay ou, m ap mande, Èske m ka pale a Jack? Ou di, Eh! Pa gen moun isit la ki rele konsa. Kòman pou w di sa an anglè? Pa gen moun isit la ki rele konsa. An anglè w ap di, There is no one here. by that name. There's no one here by that name. There's no one here oubyen There's nobody here by that name. There's no one here by that name. Hello, may I talk to Pierre please? Oh, no! There's no one here by that name. Or There's nobody here by that name. Pa gen pèsòn isit la ki rele konsa. Ok, pa gen moun isit la ki rele konsa. Se konsa pou w di lè w resevwa telefòn nan. Pa mawon pou telefòn nan.

Leave a message after the beep. Ok, ou konn tande nan telefòn nan yo di w sa. Sa vle di, apre bip la, tanpri kite yon mesaj. Ou ka di, Hello, se Ti Pyè. Ou konnen, e, e, ou pa t voye lajan an pou mwen non. Ou pale kounye a. Dakò? Good. Mentnan, si moun nan kite yon mesaj. Lè w rele l plizyè fwa l kite yon mesaj ki pou reponn ki pou di mwen pa disponib. Men kijan l ka di sa, li ka di I am not available right now. I'm not available right now. Hello, this is Daniel, I am not available right now. Ok? Oubyen Hello, you have reached Daniel's contact. Please leave a message. Alo? Ou atenn kontak Dany yo silvouplè kite yon mesaj moun nan mande pou kite yon mesaj I'm not available right now please leave a message m pa disponib kounya kite yon mesaj wè m pa disponib kounya konsa tou si wap di m pa disponib wap di I'm not available right now mo a se available available ok nou tande available available right now. Kounye a si repondè a, moun nan di kite non ak nimewo telefòn ou, ou ka tande yo di, Please leave your name and number.
Please leave your name and number.
Sitou lè w rele lopital yo, yo konn di pou kite non ak nimewo ou. Gen de enstitisyon ke w rele yo mande pou kite non ak nimewo ou, y ap rele w back. Ok, yo di, Please leave your name and number. Tanpri kite non ak nimewo ou. Please leave your name and number. Wè kòman pou di sa? Please leave your name and number. Si w tande sa, se sa yo di w. Ok. Kounye a, si moun nan kite yon mesaj vokal epi pou l di w ke, M ap tounen rele w pi vit ke posib. Opi vit ke posib m ap tounen rele w. Ok. Moun nan gen dwa di w, Please leave your name and number. I'll call you back as soon as possible. Kite non ak nimewo telefòn ou, m ap retounen w apèl la pi vit ke posib. Bon koman li ka di sa? Please leave your name and number I'll call you back as soon as possible Dakò kite non ak nimewo telefòn ou map rele w osito ke posib Ok good Konsa tou yo gen dwa di w You can leave a voicemail Leave me a voicemail Voicemail se yon mesaj vokal Ok You can leave a voicemail Ou ka kite yon mesaj vokal You can leave a voicemail Dakò Menm jan tou wap di yon moun kite yon mesaj vokal pou entèl You don't find him, ou pa jwenn li, You don't reach him, ou pa jwenn moun sa a, Just leave a voicemail for him, jis kite yon mesaj vokal. Dakò. Good. Mentnan si ou gade telefòn ou, ou pa disponib ou wè gen yon apèl manke nan telefòn nan. Kijan w ap rele moun nan pou di ke ou wè gen yon apèl manke? Kijan w ap di sa? Ou di moun nan, Mwen gen yon apèl manke de nimewo sa a. Ou di, I missed a call from this number.

Li pran apèl la epi l di, M ap tounen w, m ap tounen rele w, m ap tounen w apèl la, m ap tounen w apèl la talè. Li kapab di sa an anglè, I am returning your call or I am busy now, I am returning your call. I am busy now, I am returning your call later. Mwen okipe kounye a, m ap tounen w apèl la pita. Se konsa tou pou w di yon moun ke w okipe, m ap tounen rele w pita. Yeah, Hello, Jack, I am busy now, I am returning your call later. Ok I'm busy now I'm returning your call later. Mezanmi se nou k pou pran desizyon wè ane sa a, pran desizyon pou kòmanse aprann pale anglè a pou de bon, pran desizyon pou fè aksyon. Èske n konprann? Ou di ke ane sa a, m ap pale anglè epi teacher Dany ap ede m pale anglè kòm backup. Mwen menm m pap fè aksyon. Pa sèlman ti tchywa vin met anpil bagay la ap aprann mwen epi m chita la, mwen enstale m sou sofa mwen la epi m ap gade m ap gade san m pa janm fè aksyon. Non! M ap pran lari a, m ap eseye ouvri bouch mwen pou m kòmanse di tenten tou jiskaske m amelyore. Ou pa ka chita sèlman ap tande, ap tande. Kote aksyon ou? An nou pratike. Alo, se Mari. M ap rele konsènan bil telefòn nan. Hello, this is Mari. I'm calling about the phone bill. Ok, hello, I'm calling about the phone bill. Hello, I'm calling about the appointment. Èske m ka pale avèk Pyè? May I speak to Pierre, please? Èske m ka pale a manadjè a? May I speak to the manager, please? M pa ka tande ou trè byen non. I can't hear you very well. A, apèl la ap koupe. The line is breaking up. Èske w ka pale dousman silvouplè? Can you speak slowly please? M pa konprann sa w ap di a non. I don't understand what you're saying. I don't understand what you're saying. Ok? Dezole, ou fè move nimewo. Ou twonpe. Sorry, you have dialed the wrong number. Sorry, you have dialed the wrong number. Pa gen moun isit la k rele konsa. There is no one here by that name. There's no one here by that name There's nobody here by that name Tanpri, kite yon mesaj apre bip la Please leave a message after the beep Please leave a message after the beep Mwen pa disponib kounye a I am not available right now I am not available right now Tanpri kite non w ak nimewo w Please leave your name and number Please leave your name and number. Map tounen rele w pi vit ke posib, osito ke posib. I'll call you back as soon as possible. I'll call you back as soon as possible. Ou ka kite yon mesaj vokal. You can leave a voicemail. You can leave a voicemail. Mwen gen yon apèl manke de nimewo sa a. I missed a call from this number. I missed a call from this number. Map tounen w apèl la. I'm returning your call. I am returning your call, m espere ke leson sa itil ou. Li itil tout moun ki pa kapab fè sa lòske ou menm ou prann ou pataje l avèk lòt zanmi yo pou w ka ede yo. Dakò? Non pa m se Danio, se toujou yon plezi pou m pot leson yo pou nou, koupe nan tan m pou m kapab ede kominote m nan. M renmen nou anpil, n ap kwaze nan yon lòt pi bèl leson. Tchao, men pa bliye kòmantè yo, m ap tann nou nan kòmantè.